Eske oim ap bay randevou pou viza imanitè? Foti 22 out la di pral gen randevou pou viza imanitè, eske nòt sa l te fè soti a ap respekte? Se sa anpil moun ap panse, se sa anpil moun ap veye. Ki jou, ki lè oim ap pibliye yon lòt nòt ankò pou l di ki lè ki pral genyen randevou pou viza imanitè an liy? Ou menm ki apèn rive sou chanèl la, nou swete w byenvini! N ap kontinye di w abòne! Bay yon like, pataje. Nou pap bliye oti salye tout nouvo abòde nou yo. Pa bliye ou sou chanèl Info Voyage TV. Rete konekte ansanm avèk nou sou chanèl sa. Kòman ou kapab rete konekte? Se lè ou abòne avèk nou. Si ou abòne ansanm avè nou chak videyo ke nou poste sou chanèl la YouTube ap notifike ou e gen yon nouvo videyo ki sou chanèl la epi wap kapab jwenn an premye men. Epi pataje videyo yo avèk fanmi zanmi ou pou nou tout kapab rete ansanm enfòme e nou kapab konekte ansanm ansanm nou fò ansanm ansanm nap avanse ebyen zanmi kisa nou vle pale ansanm avèw nou vle diw aktyèlman e oim pa pran anpil tan pou li kapab remèt viza. Ou menm ki ta bezwen pran yon randevou pou viza imanitè, ou dwe konnen ki tip de dokiman ou dwe genyen pou kapab kòmanse prepare dokiman. Paske oim pa pran anpil tan pou li remèt viza imanitè. Depi ou fin depoze. Oim pa pran ni 2 mwa e demi pou li kapab remèt viza paske mwen menm kap di sa mte gen yon zanmi pam ki tal depoze 5 jiyè a e mi jodi a 29 out demen vandredi kap 30 oim deja relel poul pase pran vizal demen vandredi alò zanmim Ou menm k ap veye yon randevou pou viza imanitè pou Brezil, ou dwe konnen ki tip de dokiman w ap gen bezwen epi w toujou kapab mete dokiman sa yo prè. Premyeman, e 3 dokiman prensipal ou dwe konnen ou dwe mete prè se paspò ou. Paspò ou pou pi piti li dwe valab pou 12 mwa pou kapab. Al depoze pou viza imanitè. Si paspò ou pa gen pi piti 12 mwa, ou pap kapab depoze, menm si ou ta pran randevou ou pap kapab depoze pou pran viza pou pou pran randevou pou viza imanitè. Lè ou fin genyen paspò ou dwe genyen kazye jidisyè ou. Kazye jidisyè sa ou kapab fèy nan dcpj, ou kapab fè li nan pakè oubyen tribinal premye enstans. Epi lè w fin genyen kazye jidisyè ou, ou dwe genyen estrè dachiv ou ki soti nan Achiv Nasyonal epi li dwe legalize nan twa ministè yo, Ministè Jistis, Pakè, Ministè dè Zafè Etranje. Epi lè w fin genyen estrè dachiv ou, se son dè dokiman prensipal. Alò lè w fin pran randevou a pou al depoze w ap bezwen. peye 60 dola ameriken sou kont oim, frè sa a se yon frè oim reklame pou sèvis li anbasad Brezil la reklame pou oim pou sèvis l ap ofri anbasad Brezil la men viza imanitè pou Brezil se yon viza ki toutafèman gratis epi w ap depoze 60 dola ameriken sou kont anbasad sou kont oim pou byen di w epi lè w pral depoze w ap prezante avèk fich fèy man sa a ansanm ak tout lòt dokiman nou sot site la yo pou w kapab depoze. Sèl sa ki difisil se randevou pou viza imanitè ki pa fasil paske depi ane a kòmanse anpil moun t ap batay pou yo pran yon grenn randevou depi mwa janvye oim te fè si mirak ke li t ap bay randevou a apre sa sistèm nan te vin bay pwoblèm Miliano se. Depi 22 kout out la pral genyen nouvo dat pou randevou, jiska mentenan poko genyen okenn nòt ki soti mi poul di mi jou mi lè pral genyen. Alò zanmim ou deja wè randevou pou viza imanitè pou Brezil li pa fasil se sak fè lè Bondye fè yon randevou tonbe ou pran yon grenn randevou, Toujou mete dokiman w prè pou w kapab al depoze epi depi wè w fin depoze se kòmanse eponje malèt ou paske viza yo tonbe rapid yo pa pran plis ke 2 mwa pou yo rele w vin pran viza w. Ebyen zanmi m se tout ti enfòmasyon sa nou te vin pataje ansanm avè w sèdike oim pa pran anpil tan ankò pou l remèt viza w lontan yo te konn pran 3, 4, 5 mwa, nan 2023 se 3, 4, 5 mwa depi w te fin depoze, prèske 6 mwa gen moun sou ane yo ba yo viza. Men kounya depi w genyen 2 mwa yo deja rele w, mwa edmi pou 2 mwa yo deja rele w vin pran viza w. Ebyen zanmi m, se tout ti enfo sa yo nou te vin pataje ansanm ave w. sou chanèl info vwayay TV pa bliye abòne bay yon like pataje ansanm ansanm nou fò ansanm ansanm nap avanse tchaww nou va rewè ankò nan yon pwochen video.